Bonjou, bonswa, sa depan ki kote wap gade videyo sa. Byenveni sou Près 509. Mwen retounen pou yon lòt videyo. Reginald Calvaire moute lay fè konnen Shell Creole se pi gwo trèt ki genyen nan Flow Nation. Paske, se poutèt sa yo te voye papye a ba li pou l ka pe bouch li pou l pa lage odyo a deyò men kanmenm l ap mete odyo deyò paske nan pwogram Blondedy t ap fè Ayiti a Shell Creole a tout Florence yo enplike nan afè gaz la se poutèt sa li menm yo voye papye a ba li pou l ka pe bouch li e l p ap pe bouch li li fè konnen gen yon pakèt ti tyoul Flo Nation k ap pale l mal yo pa konn anyen. Paske, ni Florans, ni Chèl Kreyòl yo tout konnen afè gaz. Fè konnen, gen yon pakèt ti Flonechen, restavèk Flonechen, l ak kenbe yo tout, l ap bat yo bò tèt, paske li menm li pa pè yo youn. L ap mete grenn nan mouda l pou l bat avèk tout, ti restavèk Flonechen sa yo. M ap poste videyo a pou plis enfòmasyon. pakèt moun fotiv ke yo ye, se yon pakèt moun ki pè kon chat yo ye, yo konnen an reyalite Reginald Cavé gen grenn e l gen bagay nan mouda l, ou wè sa m di w la, yo pran devan, lè yo pran devan, ou konn tande nòmalman yon moun ki pran devan, epi lè l fin pran devan, epi l panse kòm si l ka mete pye l sou w pou l bat ou, se sa k ap pase la wi, e sa k nan lespri yo panse wi. Ou konprann? Lò ou se kalite moun ki gen grenn, ou se kalite moun ki pa pè sa w fè, sa w pa fè alò. Ou pa pè sa w pa fè. Lè moun ap di a bouch. Se ouvè le kò l ye. Se ouvè le kò. Ou pa konprann sa m di w la non. Ouvè le kò. Ou wè mwen menm, lè moun ap di m Reginald masisi, Reginald tout bèt, Reginald tout kote, ou wè m ouvè le kò? Rezon, paske m konnen kiyès mwen ye a. Manti n konprann. M gentan konn kyès mwen ye a deja. Gen bagay depi wap di l otomatik se ou kap di l a bouch ak kèk moun wap eseye fè tande l oubyen fè dakò l. Men mwen menm m gentan konn tèt mwen m paka pè ouvè le kò. Men lò ou konnen ou fotif nan yon seri de bagay ou pap ouvè le kò. Manti konprann ou pap ouvè le kò. Ou pap ouvè le kò. Wap jwe pye zeme nòmalman pou bare wout pou moun nan pa fè moun wè verite a. Se sa a. Ou manman ti konprann. Gade byen pou wè. Manbo pa gen chay sou tèt li a menm menm menm menm menm. Tchoul bandi a. Gade byen pou wè. Ou wè tout sa lap di yo nèt son pakèt bagay nonsense. Yo pa gen sans. Bon imajine w. Moun nan rete Li vini di w nòmalman e konpayi. L ap pale de konpayi, mwen jis vle fèmen bouch ou dirèkteman paske konpayi an te pale estrateji ak ou. La ou gen tan, yo gen tan wè depi w ap pale yo gen tan wè ou antò, ou deyò, ou pa bon menm, ou pa konn sa w ap di a. Paske se pa sa k ap pale. Y ap pale de gaz, konplo gaz. Nou te fè pou nou te touyon moun Haiti. Touyon group moun Haiti. Se sa kap pale. Eske nou konprann? Se li kap pale. Se li kap pale. Pou ki sa normalman lem fin pale de le premier jour yo gen tan lage on not on not babouket pou fè konnen ke you know what m pa bay dwa m pa bay dwa Pase vwa m dirèkteman nan lari a. Èske w la? Si w konnen nòmalman jan w wè e krakèt te di a, si w konnen ou pa antò de yon bagay, ou pa nan baboukèt, ou jòs lèse moun nan ale, kite moun nan pale, kite moun nan pwouve. Si moun nan vle pran nan zizirit, li vle vyole. konstitisyon peyi a, kite l vyole konstitisyon peyi a. Ou konprann? Kite l vyole l. Kite l vyole lwa a, kite l lage voice, kòm nòmalman nou di m abitye lage vwa moun, kite l lage vwa pou l ka, non sèlman l pral pwouve ke. pèp la si se gen verite. Dezyèmman, mwen menm tou, an reyalite, m pral montre l, m pral pini l e m pral fè lalwa pini l paske nòmalman m pa t ba w otorizasyon pase vwa nou t ap pale. M pa konn si w konprann. Nou t ap pale. Èske w la? Nou t ap pale. Men, depi w pran devan, la peur ki voye w pran devan. Se la peur ki repran devan. Se sak fè nou ap toujou bat nou nan tout sans. Mèt mete nou tout ni ou menm, li mèt se te bandi, tchoul bandi, e teta mix alyas polota. Mete nou tout ansanm map kale nou tout avèk yon pakèt ti lòt ti fo nechenn, restavèk. Map bat nou tout bò tèt. Ayisyen yon pakèt moun ki pa konn kijan pou nou panse, nou pa menm gen pou nou debare pyon. Banm di nou nou prann. Moun ki ta sipoze aprann nou demare pyon an, nou gentan wè li se yon pyè dachopman pou nou. Nou gentan wè nòmalman se moun ki kont nou. Moun k ap fè nou wè klè wi. Gen moun ki nan pami nou an ki di, ey atansyon, tchoul bandi a, w ap voye kaka la. Chak lè w moute live, se kaka w ap voye. Se kaka w ap voye. Depi w ap moute live, se kaka w ap voye. Otomatik. Paske w pa konn pale. Imajine w, nèg la ap pale de yon bagay gaz. ki te gen yon konplo sou li, otomatik ou vini nòmalman pou w lage yon baboukèt nan djòl li pou w fè konnen ke nòmalman se kon m pa ba w dwa pou w pale strateji konpayi. Ki konpayi alò? Konpayi krèm kote e kote nòmalman blan pa menm konnen blan pa konn konpayi an non. Blan konnen w gon biznis. Blan konnen w gon biznis, ou anrejistre yon biznis nòmalman, ki gen yon non w ap vann. It's water baby. Hein? Se konsa w ban m, e konsa w ban m dlo a? They didn't have enough, they didn't have other cups. Ok, bon pran yon boutèy dlo cheri. They, you have to pay for them. I don't, I don't mind cheri. Oh oh, lo, fè, fè lopital la ban w dlo. Fè rapid, vin di hi to moun yo. Fè lopital la ban w dlo baby. Oh oh, pa fè sa a. Mwen gen tout fanatik sa yo dèyè m kounya pou yon doktè ta antre la pou l wè se ti gade yon ti bagay yon ti kòp y ap voye ban mwen pou dlo sa l ye la a gade yon ti kòp konsa ban m pou dlo a gade m ka m ka ok m ka pase vwa doktè a la wi di doktè a m ka pase vwa l la nan nan piblik la la ok a ayy pwomoutè al manje non cheri manje yo pa gou I don't know I'm about to try it I don't know. Ah baby get me some water my love Tande sa li ye la manje sa pa bon non manje lopital sa yo Ok Ya Ou konprann Moun ki entèlijan nan mitan yo a dirèkteman ki pou ta ba yo kijan pou yo sòti Ou konprann sa m di w la Yo kanpe anfas moun sa yo kòmsi moun sa yo pa wè limyè a pou yo fè nou konnen moun sa yo se moun ki ipokrit ki trèt epi yo pral repwoche moun yo No! Lò moute! Manbo pa en chay sou tèt li a menm menm menm menm menm menm. Ou kwè m di w si se te manbo, manbo djabandè li t ap vin la, li t ap konn ki jan, si gen verite li t ap di gen verite e si gen manti li t ap vin l defann tèt li nòmalman, li pa t ap fè tout strateji makak sa yo. Lè w sòt ou sòt. Se sòt ou sòt. Ou pa sòt. Ki fwa sou la? Ou sòt. Ou sòt. Otomatikman, ou wè jiskaprezan, sa k, gade, gen bagay ki verite. Gen de bagay ki verite si moun yo si moun yo vle mete aksan sou li yap gentan wèl 1 nou pa vle m pase nou avè m lage vwa konplo a 2 ou eseye fè moun yo konprann ok that's my family se pit ok pli de 20 tan mwen byen avèk bandi a bon kite m pale l mal ou konnen w pale l mal 3 zyèm bagay la. Sa ki pa verite a, se li menm ou di ou voye papye mwen. Ou pa wè w kreten anpil? Ou pa wè w kreten anpil, anpil, anpil, ti kreten. Manbo pa yon chay sou tèt li, yon kreten. De sa ki esansyèl, ki pou ta parèt lemond vle tande a. Kote mwen menm tou, se li m ta vle lemond tande a. Ou konprann? Talè yo fon ti tan yo fèm wè moun la ki vin radote la ou konprann kote lemond vle tande a wè se mete baboukèt e baryè ladan premye bagay la se konplo gaz manke touye tout moun blondedy ferdinand avèk blondedy ferdinand ou konprann se konplo gaz la dezyèm bagay pale bandiw la mal anpil. A tout bagay anndan fanmi l e nou pral pale. Ou wè sa m di w la? Ou bouche sa yo, ou bouche l, ou lage papye pou m pa lage bagay gaz la, konplo gaz la. Dezyèmman, ou voye yon papye, yon papye swadizan, swadizan se papye nòmalman. Papye pou pa lage. Papye pou pa lage. Twazyèm bagay la. Ki pa nan anyen menm. Se strateji. Ou vin anplwa yon strateji. Ou menm wi kounya. Ou vin anplwa yon strateji. An konprenan ke. You know what. M pa m bo babouket. Jis pou pa pale afe de. De biznis la. Manti. Gen 2 bagay ki esansyèl, se lese m pale yo, ban m aksè pou m lage yo. E yo ki esansyèl. Si w gen grenn nan mouda w, se pa monte live pou fè konnen ke, o wi, depi nou menm nou vle mete ansanm ak mwen, m ap bay avoka m nan dwa aksè otomatik pou fè misye bay vwa yo. No! Bay avoka pa w la aksè pou Reginald lage vwa yo. Se li ki esansyèl. Pa pa worry de moun sa. Ki de moun sa yo dil ak mwen. Ki de moun netez yo dil ak Reginald. Ki de blonde di Ferdinand dil ak Reginald. Kounya ou menm ak mwen kounya avek tout bandi w la. Banm aksè, siyen papye, pa voye papye ba bouket. Pa voye papye kote m gentan konn lwa deja m pa bezwen vyole lwa san w pat menm bezwen voye papye ban mwen. M pa konn si w konprann. Ban m papye, siyen papye ban mwen de preferans pou m lage vwa pou lemonn antye pou pèp la nòmalman tande jan w ap pale de ni bandi w la de ni fanmi bandi w la pou pèp la konnen thank you my love pou pèp la konnen Vin di hi mon cheri. Just fè yon ti bon bri sèlman. Ok. Ok Manoff. Ou konprann? Pou pèp la konnen. Pran, pran, pran. Pran grenn nan mwen tanpri. Non, non, non. Kote li la? Li sou tab sa. Li koto li la. Ou mete rad sou li? Nan pa souke lap yap ka nan nan pa ouvèl m poko ap bwèl kounya ou konpran m poko ap bwèl kounya men grenn mwen la pou m al bwè ok
non m pa souke l non ou menm ou pa vle w souke l ok ou konprann pou pèp la konnen dirèkteman Pou pèp la konnen e sak tap di sak tap pale. Ou konprann? Ou pa ka just vini ou met yon baboukèt nan dyòl mwen e pou konnen ou ka vin pyetine, monte sou mwen tankou yon mal bourik. Ou konprann? Ou vin monte tankou yon mal bourik sou mwen tankou ou panse nòmalman ou se mal la m se femèl la. Map non pa gen sa map pete sou ou. Map kaka sou ou. Ouwen, map pete map kaka sou ou. Baye rans sa la. Ou pa ka moute sou mwen. Ou pa ka mare men m, mare de pye m, mare dyòl mwen epi kounye a ou pran sou vin moute sou mwen. Pou vin moute sou mwen tankou yon femèl. Ou wè sa m di w la? Epi ou vin foure. Kote ou wè m ap foure la? Non! Kote w ap foure kisa? Kote ou pral foure la? Hein? Se kounye a la se lage dyòl mwen? Ou mèt mare menm, men lage dyòl mwen pou m pale. Lage dyòl mwen pou m pale. Lage dyòl mwen, lage, lage dyòl mwen pou m pale. Ou wè yè, yè m, yè nòmalman ti, ti rans nou fè a, ou konprann, nou fè yon ti rans etoudisman ki pa, ki pa vo anyen. Ou konprann? Fon ti tann mwen wi. Nou fon ti bagay, yon ti ekspedisyon etoudisman. Fon ti tann mwen wi. Nou fon ti bagay etoudisman. Ou konprann sa m di w lan? Oh ou ka fèl konsa tou. Nou fon ti bagay tou disman. Ou konprann ki pa deranje Reginald Calvé. Pase m granmoun lakay mwen tou. M granmoun. Yon ti bagay tou disman. Ou konprann ti ekspedisyon bagay banal rans. Men kap tounen rapid la nan dèyè nou tou. Nan jou kap vin la nou pa wè sa k pral rive nou la. Nan jou kap vini la n pral wè kijan nou anonn pral frape rèd fò wi la pase kounya la non sèlman nou lage gè a nou lage gè a sou rezo sosyo facebook kounya n lage yon gè spirityèl kounya la mete grenn mete fanm mete tout moun sou nèt pou n wè nan wòl kèlti ka genyen konba sa ok mete granmoun mete granmoun sou pase deja w pa granmoun deja son yon manbo ki pa gen chay sou tèt li menm ou ye lè w bezwen fè travay Ou wè nòmalman se ti travay wap fè, ti travay rans wap fè pou fè moun fè pou ou se pa kou e pa pou di. Ou son moun nòmalman ou li anpil janm tou ou di moun yo, ou se moun ki rete anba bouch moun oubyen ou tande moun pale, lè wap pale sa w konnen, sa w tande, janm tou ou di l, ou se moun pou moun rete ap tande pou l wè èske an reyalite gen bagay la. Ou konprann? Alò poze koma ka fè. Lè w bezwen dirèkteman, fon ti tann mwen mezanmi. Talè wi. Eske l pran? Ok. Lè w bezwen nòmalman pou yon moun bata ak ou, se libere moun nan pou l goumen. Konprann? Se libere moun nan pou l goumen. Se pa just fè moun nan ap goumen, ou fè moun nan ap goumen otomatik, w ap eseye mare men l. Pa mare men m. Lage m pou m goumen. Epi otomatikman m tande yon lòt moun ap vin di ke you know what, Tetamix di pou lage vwa pa l. Tout se, gade, tout se kakarat. Tout se pyèj. Tout se pyèj. M pa pran nan pyèj. M pa pran nan pyèj. Ou pa konn sa w pran non. M pa pran nan pyèj. M pa pran nan pyèj. Tout se pyèj. Bon m pa pran nan pyèj piblik la ki anvi tande vwa, ki bezwen tande vwa m ta pran nan pyèj e polota pou vin di m men sa m dwe fè. No! E mwen k ap mennen nou. Kite m mennen nou. Kitem mennen nou la kounya la ou pa gen rezon kounya pou ap vin di konsa o wi si lòt kan an bezwen avoka la pou siyen pou ka tradu nan lajistis pou vwa lage bagay sa yo paske ou pa gen nou pat gen pawòl sa yo se kounya la se ou menm kounya a tout moun ou yo banm aksè di avoka w la siyen papye siyen papye banm aksè pou m lage vwa.

Men nou fou men! Nou fou! Bon kiyès ki pral kwè nou? M pa start biznis ak nou. M pa fè biznis ak nou. M pa di m konprann non. Kounye a pou m ta bezwen 50 pousan. Ki jan? E men on envestè m ye? Nou konnen gen moun sòt la sou beton an. Si on envestè m ye, ouvè dlo a mwen cheri. Si on envestè m ye, èske m menm vin envesti? Kijan mannik k antre nan yon biznis pou m di ban m 50 pousan konsa, ban m 50 pousan otomatik san m pa m pa envesti anyen. Kounye a tan yon moun, ede yon moun vle di nòmalman moun nan ka ka jwenn aksè antan ke envestè? Eww. M pa envestisè nan yon biznis. M pa envestisè nan yon biznis otomatik. Ou renmen krete konsa ou di an ke mwen te bezwen konbyen pousantaj fè makak. Ou pa tout se manti. No! Pa kreye m pawòl sa yo. Rete nan ling kote m ye a mwen menm. Ling kote pèp la bezwen konnen what's going on, ki sa k t ap di dèyè tep la. Gen de bagay yo benyen konnen. Yo benyen konnen konplo gaz la. Se sa yo bezwen konnen. Dezyèm bagay yo benyen konnen, yo benyen tande ki jan nou tou le de youn lòt konn ap pale tenten. That's it. Se sa yo benyen konnen. Di, mande pèp la kisa yo benyen konnen yap di w. Yap di w non, men sa m benyen konnen. Tchoul bandi pè djòl ou. Fèmen bèk ou. Fèmen bèk ou. Fèmen djòl ou. Men sa pèp, men sa m bezwen konnen tchoul bandi. M bezwen pou Reginald ban m voice kote konplo gaz la sòti. Se konplo sa Reginald yo ben. M bezwen pou Reginald fè m tande kouman nòmalman ou konn ap pale bandi a mal. Se pa just monte, o wi m voye papye ba ou, just pou fèmen dyòl ou paske nou e estrateji konpayi an. Estrateji konpayi an m pa vle ou pale de estrateji ki estrateji konpayi sa. Epi lè w rive sou zafè pale mal la, ou di, bon, ok, ok, kite m, kite m. Kite m, depi ventan m konn moun nan, depi ventan m konn moun nan, kite m, kite m, kite m, kite m. Bon, kite m pale l mal, zafè pa m, li pa, en en, pa kouri konsa, ou kouri twò fò. Kanpe, fon kò, poze, poze. Epi kou rive nan pati k pa anyen an, ki banal la, ki pa vo anyen an, ou ouvè gagann ou. O wi! M voye papye a menm pou ou! M voye papye a pou papa Lestrann gen biznis mwen. M pa t janm gen biznis ki pale. Nan tout, nan tout! Monte desann kap fèt sou Facebook la la ant mwen ak nou menm nan m pa janm pale de biznis. Ki biznis atò? Cheri fon ti bese kòkòt. Ki biznis atò? Ki biznis? Ki biznis? Eske nou alon nou tout kote? Nou pa tout kote. Eske nou alon si yon moun monte nan Amazon, li monte nan Ebay, ou byen lante nan kèlke swa store, eske nou la? Nou pa la. Eske nou nan Poblex? Eske kèlke swa kote nou ye nou la? Eske nou la? Ou konprann? Eske nou la? Nou pa la. Sa e di, imagine ou, son biznis ayisyen se biznis. Ki pi Ki pi pa gen lòd wi nap nou fè nou menm buz ayisyen pase otomatik nou bannou ki kote pou yo pote plent pou nou nou pa gen kote si nou gen bon kostomè sèvis pou yo bannou grad pou yo pou yo onore nou nou pa gen anyen sa dyòl nou fè biznis se sak fè nou alò anpil fwa nou pran ayisyen Nou panse gen kèk adòk tèt anba pou nou vin pase nan kaka. Ou pa wè se sak fè ou ale nan yon avoka, ou peye yon 200 dola, 300 dola, oubyen zanmitay, epi ou voye yon lèt kaka banm, yon lèt san suk, ekskize wi cheri. Ok baby. Bese zorèy ou. Ok, pase la kounya la, se kaka k pral di. Ok. Sorry. Ou konprann? Alò, ou voye yon lèt tenten ban mwen, pase ti fi m nan la, ou voye yon lèt tenten ban mwen, yon lèt san suk, Konnen ke nòmalman ou peye yon moun san gade. Menm yon avoka pa siyen, anyen pa siyen epi m moutro m siye bounda m avèl. M siye bounda m a lèt la. M siye bounda m. Kounya la ou tèlman wè nou wè strateji a pa bon. Nou pale w nan nivo kote ke anyen w pa ye. Pa gen moun otomatik ki pral okipe w. Si sa gaye nan lari a, ou fè konnen ke kounye a la m bal voye yon lèt se mwen ak ou. M kouman mwen ak ou a? Sa kouman mwen ak ou a? E ba lèt pou voye ban mwen, se siyen papye a pou m lage vwa yo. E lèt sa pou voye ban mwen. Mete grenn nan mouda, mete fanm. Mete fanm sou. Mete fanm sou, mete granmoun sou. E ba fè manti, o wi. M te mande pou m al travay nan restoran moun, m te mande pou m mande 50 pou san. Bon m pa envestisè mezanmi, kote moun ki gen lespri pral tande w k ap pale rans konsa. Envestisè m ye? M pa envestè mezanmi pou moun nan rete kareman, li rete o wi, li gen 50 pou san, se lè lòt la tande, o wi. Non, de preferans, di ke nòmalman bandi a ap kwape w. Bandi a ap kwape w, bandi a lage w pou vin defann tèt ou paske l ap plen mouda w. Pou lang long, l ap plen mouda w paske otomatik ou pèdi dwa w. Do you understand? Li pap vin monte poul vin demantiw nan kèk bagay wap di, o wi m ta pral pran avoka ki ye sa yo epi li banm yon avoka je vèt. M pa konprann. Ou banm yon avoka je, kouman avoka, sa ak avoka je vèt la? Avoka je vèt la pou fè blan, pou fè nou pè antanke ayisyen? Hein? Pou fè nou pè antanke ayisyen? Lè w di avoka je vèt la, kòm si nou pral pè talè wi. Ayayay. Talè, fon ti tann mwen. Ok. Nou pral pè an tanke ayisyen, avoka je vèt. Avoka je vèt la kounye a, di avoka je vèt la, you know what? This guy M bezwen w bal yon aksè pou mwen M bezwen w bal yon aksè m mwen Pou fèl pase The voice Kòm se avoka jebèt m oblije di M pap di vwa map di the voice Nou konprann The voice Yeah Se the voice pou l vin pase. The voice. Ok avoka je vet. Fè w fè w yon papye m lakay la. Di you know what hey. Kèt mesye pitit fi m nan la m pa ka pale nenpòt jan. Si se lakay la m ye la m voye m voye m bay mo anglè a wi. Mete mo nan sa yo ti pitit. Ki laj ou? Di avoka konsa motherfucker sa a. That motherfucker. Mwen vle mete bouche sa yo. That motherfucker. Gade fout l yon papye pou l al bay pèp la vwa yo.
Ou mèt debouche zòy ou kounya. Paske ou te tande kouman ou fè di pou debouche a. Wap pase m nan tele kounya se menm moun yo ye. Talè m rele w pitit pitit bandi.
That's not funny. Ok. Poze.
Ann ale. That is not funny. Ou konprann?
Sa vle di Noël ou pa ka vin kaka moun. Imajine w. Wap vin di konsa. E bagay m te konn pale la. Wap vin di oh wi li monte machin moun yo bay sa oh li tounen chofè ki bò ki bò ki jan ki bò ki bò men moun men gade ou konn sak fè nòmal bon wap aprann non bagay ou konn ki rezon k fè nòmalman dèfwa lakay nou konn fè nou pil konfyans el kwè nan nou se lèl konnen la ru a ap di yon ap ba yon manti de nou. Tann fon ti tann mwen wi. Se lè l konnen ke lari a gon manti lap di de nou epi li menm li konnen w antan ke moun lari a vle defòme a. Bon imajine w, lè w monte kounya la e bandi a konnen an reyalite se manti wap bay. Se plonje w plonje tèt ou nèt wi tchoul bandi. Ou plonje tèt ou nèt. Li vin wè an reyalite wap eseye defann. Li konnen an reyalite m pa konn nan fè, m pa konn nan fè kondi machin ni fè kaka. M pa konn si w konprann non. M pa konn afè pou l ap di m vin fè chofè l. M pa konn si w konprann. Èske w la? Si nòmalman ou bezwen konnen oubyen si se yon moun ki vin di w ke gon fwa m te kondwi machin bandi a. You're yelling.
Yeah, e se sa wi. Close your mouth. E si yon nòmalman yon lè ou ta tande oubyen bandi a oubyen nenpòt moun ta di m te kondwi machin li, m ap di w ke nòmalman se lè nou ta pral nan fèt. Li pa fèt non nan bagay VH1 lan dirèkteman. Lè sa, mwen menm Izemili, se Izemili ki te kondwi pou n ale, lè n ap tounen yo bwè tafya. Yo bwè! M pa konn si w konprann. Yo bwè, mwen menm mwen p ap kondwi. A moun ki bwè, deja m konn sa k pase m deja nan afè bwè a. Yo menm yo bwè, yo tipsy, otomatik mwen pran volan an. pou m mennen tèt mwen. Yo ka di w li konsa. Izemili ka di l konsa. Izemili pa ka vin bay manti. Izemili pa ka bay manti. E pitit fi m li e l pa ka bay manti. Yo t ap bwè. Otomatik yo t ap bwè. Ou konprann? Yo fin bwè mwen menm. Se gason m ye. M pran volan pou m mennen tèt mwen ale ak yo menm. Ou pa konprann? Ou pa konn bagay la byen. M ap ba w bagay la jan li ye a. Dakò cheri. Bandi a te bwè, yo t ap bwè, yo fin bwè, otomatik yo tout moun tipsy, mwen menm m pa bwè. M pa bwè. M pa bwè. M pa bwè, m pran volan an, m mennen yo tèt mwen e yo ale. Ou tande? Tchoul bandi. Si ti pawòl sa rive nan zòrèy ou, E se li pou ta vle pran. Pou fè pèp la konnen chak jou map kondwi pou bandi w la, non w pa gen sa. E m al lakay bandi w la pandan 2 fwa. 2 fwa. On fwa pandan m nan Miami, m nan zòn yo a, tèlman moun yo mande m savon paske m te toujou di sa, si map fonksyone ak yo, m pap ba yo, m pap bay kòb toutotan m pa gen machandiz nan men m. M te Miami. Li pa gentan voye anyen ban mwen li dim pase vin pran kès savon timerik la m pase pranl lè sa e deyò a nou te ye nou pat anndan kay m te deyò a m pake machin mwen nan lari a epi al chache katon savon an pote ban mwen atèl pwen nòmalman se ti gason bandi a ki te pran machin mwen li pakel pou mwen. Ou wè li? E ti gason bandi a ki te pran machin mwen, l al pake l pi sou kote pou mwen. Epi mwen menm m ap bay blag ak yo deyò a. Sè a te la, bandi a te la, te gen 2 lòt medam ki te la. Ou konprann? N ap bay blag deyò a. Pat gen antre anndan lakay. Jou m t antre lakay yo a, sa se lè nòmalman, li di m, Reji, si w di w ap desann nan zòn nan, tou pase vin pran savon an. M pase pran l. Lè m pase pran l kounye a, w ap wè nan jou sa a, m fè yon pakèt bagay pou yo. M fè yon pakèt bagay. Mwen fè. Reklam, m pa konn si w konprann. Mwen fè reklam, m ale l tou pran m. Paske se sa, e sa k nòmalman lè moun nan kwè nan enèji w, li kwè nan sa w ka bay pèp la. Paske pèp la renmen kolabo a. A lepòk, pèp la te renmen kolabo a. M ale, m al fè reklam pou li, n ap wè. m fè reklam, m fè tout bagay pou li nèt direkteman pou l lage kòm piblisite. Eske w la? M te ka kanpe m di w anke se ou k t ap chyente nan pye m pou bagay sa yo tou. Men non, m avè w, m ap bay love la, pèp la renmen l, n ap fè l. Pou zafè manje a, kòm m tande w di m anke, tèlman w fou, ou dwòl. Pou zafè manje a, yes, manman bandi a se yon manman nòmalman, pa gen asòti de la. Trè bòn fanm. Edike, fòme nan tout sans. E trè dosil e li se moun ki gen yon fwa kretyèn. Depi lè m parèt, menm li menm tou l ap gad, si l ap gade de lwen. Si l wè si l fache avè m, l ap fache avè m petèt li gen dwa pa konprann oubyen li p ap swiv, li p ap swiv rezon ke m genyen an Yo pote tò a ba li de preferans. M pa konn si w konprann. Paske l p ap suiv rezo sosyo, antanke manman, y ap pot tò a ba li, epi otomatik li ka kondane m. Èske w la? Li ka kondane m. Men pa kont, jan w te di l la, depi m parèt, moun ki gen nanm pwòp ap gentan konnen ke m gen yon nanm pwòp. M parèt otomatik, yes! Se manje k ap manje ofri, Reginald manje manje. Ki pa anyen. Kisa k gen revyen avèk rale telefòn filme? Rale telefòn fè videyo? What does that mean? Sa sa revyen ak sa? Ki stupidite pou Reginald ta stupid nan yon nivo pou l t on moun nòmalman nap bay blag nap ranse e m rale telefòn map filme? Ou pa wè nòmalman wap fè kou kreten? Tout se kou kreten. Tout se kou kreten. Wap rakonte bagay mwen menm mwen deja rakonte live. Tout se kou kreten just pou paret bel. Epa sa pou fe. Pa voye deyo. Banm akse de preferans. Fe avoka w la banm akse. Poum lage sak konn di yo. Pou yo we jan w pale kaka. Pou we jan w pale kaka. That's it. E sesi se paske w gen pli de 20 tan wi. Ki fè gen hing hang nan menm. Ki fè on ti fache rezo sosyo gen tan fè w pale anpil kaka. E paske nou alman sa. E se youn nan rezon tou bandi a toujou di li kenbe w nan baboukèt tou. Ou reprochant anpil. M bann si w konprann. Ou reprochant anpil. Deja l te gentan retire kò l sou w depi avan lè l te gentan al fè fizyon oubyen kolaborasyon avèk Blondedy Ferdinand. Li te gentan fè, bon m di w, ou wè si w te yon moun ki te esansyèl, ou te yon moun ki te nòmal nan vi l, li pa t ap blo w Pou plis de 20 tan epi lal fè lal fè kolaborasyon avèk Blondedy Ferdinand non ou pral blow li blow li blow lal lal kotek bon pou li a ou menm kounya la fòw dakò Se sa pou konprann. Fò w dakò. Fò w dakò nòmalman ou bezwen toujou itilize l. Jan l toujou di. Ou toujou bezwen itilize l. E youn nan rezon w ap tou w ap fè konnen ke nòmalman o wi ou pa konn kote krèm sòti, afè de krèm. Nan. Li menm bandi a di m ou pran gwo kou nan men l. Rezon paske nòmalman li vin a biznis pa l. Sèl grenn bagay bandi a di li pa ka di m pa di l, li konnen vérité m ap bay. Ou konprann? Se sa telefòn mwen toujou la ap ka gade, ka demanti nou lè nou di yon bagay nou di nou pa di l. Ou konprann? Li di sèl lwil la ou ba li, ou te ba li. Men afè strateji krèm, you beautiful baby. Afè strateji krèm, afè strateji bagay sa yo ou pa ba l anyen. Pa fè sa. E pa mwen k di l, se li k di l. Si telefòn nan ka demanti yo. Bon m aksè sèlman pou m fè telefòn nan demanti non. Pa bon m aksè pou telefòn nan pa demanti. Pa fèmen djòl telefòn nan. Ba telefòn nan aksè pou telefòn nan demanti non. Sa sèlman m bezwen. Ou konprann? Ba telefòn nan aksè sèlman. Epi lè sa n pral konnen an reyalite si gen manti, si Reginald lan manti, si Reginald lan verite. E sa pou n fè. Mete grenn nan mouda w, di avoka, pa pyeje m. Pa pyeje m. Pa di w mèt lage, lage! Menm jan avèk Teta Mix, alyas Polota, ap vin di, lage pa m nan, nan, pa pyeje m. Pa pyeje m. Pa fè m bagay pou n pyeje m. Just an reyalite, devan lemond antye. Mwen kanpe, mwen siyen, ou siyen, tout moun siyen, otomatik epi kounye a m ap pase vwa yo. Se la m pral konnen nou gen grenn. Pa voye bay mwen. E pa fè manti tou jan m t ap di l opreyalab. O wi se bagay estrateji bizniz, w ap voye lèt pou strate bizniz. Pa gen bizniz ki t ap pale. Depi lè m lage m ap pale kont nou, m pa janm pale de bizniz. Pa fè kaka sa la. Fèmen zòrèy ou baby. Pase kounye ala m bal deraye la wi. M sou pant deraye a la. Hein? Non mèt ouvèl. M poko deraye nèt. M sou pant la men m poko fin deraye. Ok? Pase depi wèm gen ta plage pa yon kaka la sa vle di sou pant la m ye la. Ou konprann? Ya! Ou konprann sa m di w la? Sa vle di pa gen sa. Ou pa wè, ou pa wè nòmalman jan m di l la? Se de bagay ou sène. Ou sènen 2 bagay ki esansyèl pou pèp la bezwen konnen tande, ou sènen yo pou yo pa parèt. Epi kounye a ou vini avèk bagay estrateji biznis, epi ou sòt ou voye lèt. Krèk koko! Ahh!
That's what Tati! Hein? That's what Tati!
Tati rele krèk koko?
Yeah! Gad yon tenten move non cheri. Ou konprann sa m di w la? Ou konprann? Pa sènen 2 sa yo. Ou sène pou moun pa tande e li menm tou li menm tou pou l pa tande jan w pale mal ou sène bagay vwa 3 oktòb la pa sène sa yo ou ouvè pòt a fè biznis gen moun sòt la gen moun ki wè e biznis ki t ap pale enbesil gen moun ki wè e biznis ki t ap pale fanm sòt gen moun ki wè e biznis ki t ap pale gen moun y ap pale de 3 oktòb gaz Yap pale de pale mal antre nou de fè lè nou te nan kont lan dat sèl e li kap pale ap vin bagay yn kaka moun janm dil la nòmalman janm dil la lè w wè lari ap di yon koze kont ou ou paka pwouve ou sanble a lari a fò w pwouve le kontrè menm bandi a wè nòmalman wap bay manti. Menm bandi a wap bay manti gouno vin avek bagay strateji m te bezwen m bezwen antre nan bagay m bezwen antre nan 10 ou fou ou anraje yo boule kaka w ou kaka nan raje ou genle kaka nan raje chak lè m anvi nève ti fim nan wale m nève non ou anvi yo genle boule kaka w ou kaka nan raje ki afè de bus nan pay la. An fo ki manti bagay o wi regrèt ou pat fèl al lave la al lave e nan restoran bandi ya bon ou gen restoran paw poukisa ou pa di nòmalman ou regrèt nòmalman e ou pat vin fèm lave nan restoran paw ou pa di ou gen restoran en di restoran paw de preferans why nòmalman ou pa kenbe si ou bezwen desann mwen ou bezwen blom ou bezwen imilyem ou gen twòp mwayen Pou imilye m, apre m te vann m te konn vann krèm pou ou. Apre m te konn vann dra pou ou. Kenbe sa w pou imilye m de preferans. Ou pa ka bezwen imilye m epi w ap rale, w ap eseye pwouve bandi a w ap byen, ou pral byen defann. W ap eseye pwouve bandi a m pral byen travay, m pral retire nou nan sa m, nan sa mwen mete nou an. Se mwen k mete nou an sa, m pral retire nou nan sa mwen mete nou an. Kaka k ap fèt. Kaka k ap fèt. W ap al, w ap eseye pwouve pou w ap voye kaka. Wap fè manti sou li. Sou byen prouvel sa verite pou prouve wi. Ou paka prouve a manti ankò. Otomatikman li kap li menm kap tande w ki bezwen al prouve avèk manti. Lap di gyèt menn. Ou kaka m la cheri. Wap kaka m paske ou paka di m ou pral retire ou pral retire m nan sa m tonbe ak ou. Epi nòmalman se manti wap bay ankò. Gen moun ki pap kwè sa wap di a. Gen moun gen pa gen moun sòt sou rezo a. Aprè plizyè fwa nonm sal sa k rele Reginald la, nèg sal sa k rele Reginald Calvert a, ap pral di nou nòmalman gen moun ki pi entèlijan ke li menm oubyen ke nou menm k ap moute layv anba layv la. Ou panse gen moun sòt la? W ap vin defann li a manti. L ap gentan wè w ap fè manti, w ap kreye manti, profere dè mansonj pou w vin defann li kòm zam epi otomatik ou met tèt ou nan kaka. Kiyès ki pral kwè w? Kiyès ki pral kwè w nan tout sa w di yo? M mande si w konprann. Kiyès ki pral kwè w? Ou pale kaka anpil. Epi w ap pale nòmalman, o wi, e, e, e, e, Reginald Calvin, e, e, e, Ti Yonyon, m pa t ap bezwen w pou nèg. Non cheri, nan tan pa m nan, e m di, m ap redi l ankò. Ou gen tan ban m twòp tan nan ou menm. Si m te bezwen vire lòlòj ou, m t ap vire lòlòj ou. E mwen k di w li. E m kanpe dèyè l. Period. Period. Ou la cheri. Ou kanpe rèd ou la baby. Kore papa ou. Nan tan pam nan. Nan tan m tap fè vakabon. Depi m jwenn ou banm aksè pou m pale avè w. Deja youn nan bagay pou konprann nan flannè e sitou m son bon palè. M pa konn si w konprann sa m di w la. I can talk. M son moun ki konn pale. Sa vle di nòmalman pa gen afè de nòmalman o wi moun sa kout, moun sa dis, o moun sa son heavy fanm ou ye. Non. Pawòl mwen se gade sa double tranchant m tap antre nan lespri m chita e map dòmi nan kay ou a. Ou tap m tap premye moun kout ou pran nan viw e ou tap resi di kèt mesye m pa janm pran moun kout non m premye fwa m pran moun kout nan vim. Men ou son turn off pou mwen m pa la ki fè m pa tap antre. Dezèmman, ou son turn off paske nòmalman ou fimen. Ou fimen anpil. Ou fimen anpil, m pa mwen menm ki pral enjoy yon moun k ap fimen m ap pran, m ap bo avè w oubyen nenpòt sa li ye. Ou konprann? Twazyèm bagay ankò, ou se moun rezo sosyo. M pa hangout a moun rezo sosyo. Si e sèlman si moun nan son moun ki laid back. Konprann? Si e sèlman si moun nan se yon moun ki lay back, li ka yon tripotay anba anba kabann. Li se yon tripotay dèyè fenèt la, tripotay anba tab. Men l pa twò pwononse sou rezo sosyo. Men ou pwononse nòmalman. Ki nan ki sa m pral ye ak ou la a? Pa bliye non si nou bezwen yon bon manbo, manbo manbo konnen, pi wouye pi koupe. Si w bezwen yon bon manbo, yon bon manbo tout bon vre, rele manbo Djab Andèy. E li menm. E li l ye. Ou konprann? E li. Antre parantèz. Antre parantèz. Ou tèlman ipokrit, ou trèt, pandan l ap fè pwomosyon manbo djabandè la. Ou konn sa k fè manbo djabandè kanpe anfas ou tou. Li konnen ou ipokrit, ou trèt tou. Ou pa yon konnen, men ou vle pèp la fè w konnen ou se yon konnen. M pa konn si w konprann. Ou pa yon konnen non. Ou vle pèp la fè konnen ou se yon konnen. Ou konprann? Lè wap pale nòmalman e devan m nòmalman, li pale lap ba w taktik, teknik men kijan pou pale devan piblik antanke moun ki dwe konnen. Lè w pale, ou pale lèd. 1, M pral montre w yon bagay. M pral montre w yon kou mwen ba ou. Se mwen ki ba w kou sa a. M ba w kou sa a. Wè w di m se manti. E sa fè m di w ban m aksè pou m pase vwa. E lè w apral konnen nòmalman si pèp la wè m nan manti ak ou. M pral montre w yon kou m ba ou. M ba w yon gwo kou. M fon ti femen djabandèy pou yon ti tan. Ou toujou ap fè konnen nòmalman ou ka mare gason, pa vre? Ou ka mare gason ap mare gason. Otomatik, pèp la toujou wè ou pa gen mari, ou pa gen moun, ou pa gen fwaye. Ou vin kriye nan pye m, paske yon kòmantè ou wè, ou di m kèt yon kòmantè k deranje ou. Kòmantè a deranje w paske kòmantè a di ou pa ka bezwen m vin fè travay lakay ou pou mare gason epi ou menm ou pa gon gason nan vre w. Kisa m te di w? Èske w sonje si w anba live la si w sonje sa m te di w kòm kijan pou w defann w devan pèp la? Èske w sonje? Si w pa sonje m ap di w. Ou raple w m te di w itilize nèg sa a kounye a kont yo menm ki vle mete l anfas ou a. M te di w al di pèp la gon lè w te bezwen mare. Ou te bezwen mare Mari w Mari w kòm yon ougan Asogwe kòm yon 33 zyèm Respè zanmi m Di yo konsa ke Mari w ba ou kap mare l Epi Mari w di konsa ke banm montre w kijan pou mare gason Eske m bat ba w kou sa Di si m bat ba w kou sa pou al defann tèt ou Enbesil Di si m bat ba w kou sa M toujou ap ba w kou Ou kòmantò wè wi Ou deranje. Epi Reginald toujou la kap baw gwo kou pou al defann tèt ou enbesil. Enbesil. Ou renmenm ou enbesil anpil. Li frape fò son enbesil kap pale baby. Ou konprann? Atansyon djòl wap fè bave tou la wi. Se pa sa mwen la? Non. Oh ok cheri.
Sorry baby. Non kom si je jan pale a. Sorry baby. Nou konprann I love you. Ou konprann? Enbesil. Di si m pa t ba w kou sa a kenbe nan men w lage nan men moun. An n travèse nan manbo Djabandèy. Ou man manbo Djabandèy rele m sou ling nan on fwa, m te fin fè on live. Tout vwa la e manbo Djabandèy ap tande m. Manbo Djabandèy rele m nan telefòn a toutou menm. Nou panike paske m t ap pale mal paske otomatik. E pa pale m t ap pale mal non. Nou di m pale twò klè. Mango Djabondè di Reginald you know what m pa vle lè w ap pale avèk pèp la paske nou gon pèp ki malad on pèp ki bezwen gerizon on pèp ki bezwen tretman gen bagay mistik ou pa twò dirèk ak moun nan otomatik nou menm nou gon biznis fò moun nan vin pran travay nan men nou. Ou paka pale konsa. Manbo djab anlè mete fanm sou li, li vin sou mwen dwat li dim pa pale konsa avèk moun yo paske ou pral fè moun yo rete lakay yo, wap fè moun yo paka ap jwenn gerizon nan men doktè espirityèl. Ou konprann? Doktè espirityèl. Otomatik li sou li nan fin pale avèm. Cheri pa fè sa. Lè ou ve medikaman kounya sil tonbe baby don't do that.
Ok, just read.
Ok Ou ok Nou fin pale Manbo a annik vire l ale Nou fin pale wi Di m kijan w dekale po do manbo a Ou dekale po l Ou dekale po mounda manbo a Dekale
Ou konprann Ou dekale po mounda manbo a Men li konnen w. Li konnen w. Li konnen w trè byen. Li konnen w trè byen. Li di w se la atè a w te ye. Se wè l wè nòmalman ou vin manbo w. Li pa konn ki jan w fè manbo w. Li respekte nèg. Nèg nòmalman ki te konn fè bagay ak ou a. Nèg nòmalman e ou te vle pwouve le mond antye se mari w li ye a. Ou konprann? Li konnen w. Se la w ye atè a la. Se atè a w ye la. Li konnen w. Li konnen nòmalman. Tout frekan wap fè kijan wap fè frekan an. Ou wè sa m di w la? Nèg nòmalman fè tout bagay. Bon m pral pale koze pou di m m pral pale koze tout koze kòm se telefòn nan paka nou pa vle m pale koze lage vwa yo m ap lage m ap pale sak nan vwa yo. Kounya la di m sa w genyen baby? Hurry up.

Cheri listen m pap dekonsantre msye wap fèm paka pale al chita fon ti tan just give it banm on 30 min wap fèm paka pale nan of course just lay down baby menm si w pa malad lay down lay down ou konprann m pap pale banm bay sa vag banm bay sa vag m pap pale koze sa ou konprann m pap pale koze prizon lan ki yon te fè pran prizon an. Ou wè ki yon nòmalman ou te fè. M pap pale koze sa. Ann bay rad. Sa vle di nòmalman ti djòl ou pale anpil. Mwen menm ou pap janm wè m pale konsa ak ou. M pap janm pale ak ou konsa. M pa malad. Ou konprann? M pa malad. Ou menm ou son moun malad. Se sak fè m di w si m te bezwen. Si m te bezwen nòmalman jwenn, si m te bezwen pran w lè m t ansyen flannè, afè de bagay ou pa konn pran ti rasi, ou pran nèg ki pou vlope w nan ren, m t ap gentan pran w deja paske m gen aksè baby. M gen aksè nòmalman pou m antre sou ou paske w ban m aksè. Si m nan telefòn avè w de twa katè di maten baby ti cheri kòkòt ou konprann sa m di w la m te gen m gen aksè m te ka vire w men ou son turn off ou son turn off pou mwen ou konprann sa m di w la m tap ti m tap ti bagay nan men w ti ou konprann ti ti ti ti ou konprann sa m di w la ti bagay pou w ap manje a fouchèt nan men w. Menm si m kout ou t ap santi kòmsi wè Alhamdoulilah ti bagay w ap manyen, ti bagay w ap jwe ak li. Ou wè se ti tò yo m t ap ye baby. M ta pran yon ti tòy pou ou. Men ou se yon turn off pou mwen. I'm sorry si m di w li. Ou se yon turn off pou mwen. Paske w fimen. M di w sa deja. M pa gen pwoblèm ak moun ki fimen non. Men m pa renmen fanm ki fimen. Depi w fimen l ban m pwoblèm. Ou konprann? Li p yon pwoblèm. Ou ap fimen, ou gon bagay, ou toujou ap rale nan gòj ou, ou wè sa m di w la? E pa chè w gen nan nen non. Se yon e fimen y ap ba ou l. E fimen an k bo w bagay sa yo. Ki bo w bagay sa nan gòj, ou toujou ap rale yon seri de gwo bagay nan gòj ou. E tip de fanm tankou w, m gen tan picture w, m gen tan gen foto w nan lespri m pou m wè nòmalman, ou pa pè kote w chita a, w ap fè jounen san benyen la. Ou pa pè sa a. Ou pap pè kote w chita a, fè jounen san benyen la, e pa just lè moun yo wè w monte mete rad sou ou, vin fè live paske w vle parèt devan moun hey pou kase pwen pou fè kòb la non. Men gen moun k ap gentan wè hey karikati a menm dirèkteman ou pa moun clean nan vre. Yo ka y ap wè l ou pa moun clean nan. Men m ka wè l lakay w antanke fanm. M ap wè e pa fanm clean nan w ye. Ou se fanm ka kanpe w chita w grenn kote, w ap fè jounen la, w ap rele tout moun nèt anjinè, Hey! Entèl, pote dlo a mwen! Entèl, pote kafe a mwen! Entèl, pote tout bagay pou ou nèt kote w chita a.